Bonjour bonsoir tout moun, pou ou menm ki fenk monte sou chanèl sa non pam se Martine Pierre Janvier, coach an relasyon, sou chanèl nou an nou pale de sèks, nou pale de relasyon, e deja mwen di w byenvini, jodi an nou pral pale de jan w wèl nan tit lan tou, èske yon fi kapab rive kenbe yon nèg avèk fè bagay sèlman, èske ou kapab e kenbe nèg sa sèlman avèk sèks pou li pa kite w ok se. Èske ou menm ou se yon fi ki konn ap di sa? Oh m pè pou entèl pa kite m paske si m pa fè bagay avèk li li ka kite m Eske w kwè ke ou ka kenbe yon gason ansanm avèk fè bagay sèlman? Mwen jwenn moun ki mande m konsèy, mwen jwenn moun nan konsiltasyon ki di m o wi madam Martine m pè pou pou mari m pa kite m paske si oubyen pou mennaj mwen pa kite m e si m pa fè bagay ansanm avèk li e bon oubyen fi a li gen mari l lakay li li di konsa o wi humm ah sa m bay entèl regle pou mwen li pap fè anyen nan kay lan li pap okipe l de kay lan Li pa respekte nèg lan, li pa respekte anyen nan fwaye a, epi li di w a depi m bay, m konn se bouboun nan l bezwen depi m ba l bouboun nan se fini e m pa konn afè l, m pa ba l regle anyen pou mwen. Eske ou kapab rezime relasyon pa w la ansanm avèk fè bagay sèlman? Ebyen kite m di w. Ou pa kapab rezime relasyon w lan sèlman ansanm avèk fè bagay. Ou konnen lè ke ou fè sa, ebyen ou diminye tèt ou. Ou devalorize tèt ou antanke fanm, ok? Sa ou rezime tèt ou ansanm avèk. Fè bagay. Poukisa ou desann valè ou ansanm avèk fè bagay sèlman? Yon relasyon, yon koup pa kapab fonksyone konsa. E ou pa kapab kenbe yon nèg sèlman konsa. Kite m di w, lè ke ou se yon fi, Ou jus di a m pa vle entèl kite m paske si m pa fè bagay avè l li ka kite m e m pa vle pou l kite mwen se sa k fè nenpòt m fè tout sa m kapab pou m toujou fè bagay avèk li menm si l mande m pou m fè bagay avèk li chak jou mwen fè bagay ansanm avèk li. Si ou se yon fi ou wè yon garçon ta di w cheri depi ou pa fè bagay avèk mwen se fini ebyen repanse poze tèt ou kesyon eske li vo la pèn pou rete nan yon relasyon konsa. Eske ou vo selman sa. Kite m di w ma chérie ou vo plus ke fè bagay. Ou gen anpil bèl bagay ke ou ka ofri yon nèg ke fè bagay. Ou gen anpil bagay ke ou kapab fè Pouw kenbe nèg sa pouw fè li fè yon relasyon serye ansanm avèk ou ok ou pa viw pa rezime ansanm avèk fè bagay sèlman pran tèt ou jèn fi mete tèt ou sou zepòl ou pa kite yon moun pranw pou lap fèw mache pou lap itilizew Ou byen pafwa gason konn pa menm di sa moun nan jis li panse sa ok sim pa fè bagay entèl ee li kapab kitem ebyen lè ke ou mete ou mete sa nan tèt ou ebyen nèg lan li deja kite w paske ou pa valorize tèt ou ou vrèman vrèman diminye w sèlman ansanm avèk sa ok depi ou mete sa nan tèt ou ebyen nèg lan li deja kite w paske ou pa Valorize tèt ou. Ou diminye tèt ou pa rapò ansanm avèk li. Ou santi ou enferyè pa rapò ansanm avèk li, li menm li siperyè pou ou. Gason pa renmen fi ki pa kapab valorize tèt yo. Fi ki rezime tèt yo sèlman ansanm avèk fè bagay. Paske yo konnen nou vo plis. Yo konnen ke nou kapab ofri plis ke fè bagay. Ok. Valorize tèt nou medam valorize tèt nou e pou nou kapab fè moun nan li respekte nou si nou menm nou pa respekte tèt nou ebyen li menm li pap respekte nou tou si nou menm nou pa valorize tèt nou li menm tou li pap valorize nou e sèks lan li menm li pataje se yon moman de plezi ki pataje. Se pa yon moman tankou pou w al fè entèl plezi, epi ou menm, menm si ke ou pa sou sa, menm si ke ou pa anvi, men ou oblije fè entèl plezi paske ou pa vle pèdi entèl pou entèl pa kite w, oubyen ou konnen entèl gen lòt fi e w ap fè tout sa w kapab Pou toujou f bal bal kòw lèl vle janl vle kotel vle jus pou kapab kenbel pa rapòw ansanm avèk lòt fi yo nan ou pa dwe valorize ou pa dwe diminye tèt ou sèlman ansanm avèk sa jèn fi Ou pa vo sa selman. Tuwe yon garçon ta mete w e nan situation sa konnen neg sa li pa renmen w. Si se si neg sa li se m ta kapab di zanmi fè bagay ou ok wi la m kapab konprann nou se zanmi fè bagay nou kapab fè bagay lè nou vle jan nou vle nap voye monte nap fè bagay la pap gen pwoblem nou se ti zanmi fè bagay. Men yon moun pouw fè yon relasyon serye ansanm avèk li, ebyen ou pa kapab diminye tèt ou sèlman ansanm avèk fè bagay la ok, pa diminye tèt ou avèk fè bagay, aprann valorize tèt ou, gason bezwen plis de ou menm, gason an bezwen plis, li pa sèlman bezwen sèks la, wi sèks lan li enpòtan, Men, li bezwen plis ke sa. Ebyen, banm pran yon egzanp. E moun ki rete, ki pa fè bagay, ki al fè bagay apre le maryaj? Ebyen, moun sa yo, nèg sa pa t ap rete avèk yo? Yo gen lòt bagay yo ofri moun sa, ki kapab fè ke moun sa, li pè pou li pa pèdi yo. Li pè Pou li pa pèdi yon jan de fanm konsa yon fanm ki vrèman spesyal li pè Pou li yo gen bagay ke lòt bagay ke yo ofri nèg sa Pou fè nèg sa aprann valorize yo pa diminye yo pa mete yo sèlman nan ti fanm ki ka fè sèks sèlman ki la Pou fè bagay sèlman ok. Yon fi ou wè yon garçon mete w nan sitiyasyon sa ebyen bat ou menm pou w retire tèt ou nan sitiyasyon sa si w bezwen pou yon garçon pou w kenbe yon garçon pou w fè garçon sa li rete avèk ou pou w fè ou menm ou se yon moun spesyal pou garçon sa ebyen se ou menm ki pou w travay pou sa se ou menm ki pou w lite pou sa se ou menm ki pou w konnen kisa pou w fè Pou w kapab kenbe nèg sa ok. Fè bagay pap fè nèg la rete avèk ou. Kisa w dwe fè lè ke ou genyen yon garçon ki ansanm avèk ou, ou santi ke garçon sa ou renmen l, ou ta renmen fè vi w ansanm avèk li, ebyen ou menm gen de bagay ou kapab fè pou w kapte nèg sa pou fè l rete sou ou ok. Yon moun kapab rantre nan vi w jis pou l vin pase yon moman epi ou menm rive l rive epi ou fè l pa kapab dekole ou fè l kole la wi li pa kapab dekole li vin santi ke li pa kapab viv san ou tèlman ou menm ou ou kreye moman de konplisite ansanm avèk li, de moman inik, de moman spesyal ansanm avèk li. Pa bliye si w poko kite yon like pou mwen fè sa, si w poko pataje l tou, pataje pou mwen avèk yon fanmi w, yon zanmi w, m ap vrèman kontan sa. Si w. Konsèy ke mwen kapab pote pou fi ki. panse ke se sèlman avèk fè bagay yo kapab kenbe yon gason ebyen ou bezwen pou w chanje atitid ok lè ke ou valorize tèt ou ou respekte tèt ou ebyen sa vin fè partner w lan li menm Li respekte w, li valorize w tou. Si w pa respekte tèt ou, ebyen li menm, se pa li menm k ap vin fè sa pou ou, ok? Aprann valorize tèt ou, konsidere w tankou yon moun enpòtan, fè w enpòtan nan zye nèg sa a, ok? Se tout sa yo ke mwen te vle pataje avèk nou aswè a.